Mwen pale anpil bagay, anpil pale, anpil pale, anpil. Epi m ap gade nou menm. M ap gade nou k ap fè grimas. M ap gade nou k ap ranse, k ap pale anpil. M ap gade nou k ap pale anpil, fè bri bagay, patatatata. Jimmy danje, madan Jimmy sesi sela bagay bagay. Sa ka mwen? Hein?

Nèg yo di map nèg yo di map vann dròg, nèg yo di izo banm kòb, nèg yo fè tout bagay yo paka jete m. Bondye fè m pa mennen ankò non Bondye Bondye si Bondye fè m mouri Bondye fè m fon ti mouri Bondye fè m fon ti mouri pou mwen pou mwen tout moun ki rayi m yo. Apre sa m leve ank. Antouka mesye, mesye, se pa mwen k chwazi mennen an menn, se pèp la k renmen m menn. E pa mwen k gen foli mennen. Mwen m pa sou bagay konsa ankò mesye. Koze bagay mennen, m pa sou bagay sa ankò mesye. E pèp la k renmen m. E n ap wè mesye, Indianapolis moun kriye. Moun kriye Indianapolis, ti bebe ap kriye, ti moun ap kriye, tout kote m pase moun ap kriye men Jimmy danje men oksa peyi a. Mesye se pa mwen. M mennen m mennen nèt mesye nou pa ka kraze mennen m. Nou mèt fè tout sa pou nou fè pale anpil sesi sela, sela. Ou wè madanm mwen kounye a m renmen l. Ou wè madanm mwen la m pral Bon madanm mwen la fòm bal bag nan show a madanm mwen la m pral achte yon bag nenpòt 50 mil dola la m mete nan menl nan show a epim fin a sa ok di manzè map mete bag nan men madanm mwen cheri poze di manzè map gade yon bag mete nan menw 50 mil dola di a mwen sèlman di manzè Di manzè map rale yon bag 50 mil dola m foure nan dwèt madanm mwen Relax e m wè anpil moun ap pale de madanm mwen Nou pa konn madanm mwen ok e Nou pa konn madanm mwen ok Relax mesye mwen menm m pa vin pale anpil de bagay sa yo men Nou pa konn madanm mwen ok mesye e Yo pa fè djòlè pou fanm men m pa gen fanm etchèmay ok mesye m pa gen fanm etchèmay M pa gen fanm etchèmay. Si m te gen fanm etchèmay, m pa tap move. M pa tap move Kebèk. Oke mesye, m pa gen fanm. M pa gen fanm etchèmay. Oke mesye. Yo rele m Jimmy Danger. Mwen ap voye moute. Mwen ap pale anpil. Pale ap fè bri. Pale anpil bagay. E mwen mesye. Se mwen. Se mwen. Se Jimmy Danger. Se Jimmy Danger. Oke. Se mwen. Se. Se pwoblèm nou an. Se mwen k pwoblèm nou. Nou mèt fè klan. M ap wè. M ap frape tèt nou tout ansanm. M ap pran tèt nou la. Koukoukoukou.

Gen moun ki epanye. Bon yo kraze madan Will Smith. Ayayay mesye. Antouka m ale men. M renmen nou anpil. Antouka randevou a pita. Randevou a se pou pita ok. Randevou a se pita li ye. E nan e. Randevou a se pou pita li ye. An sa m tou. Non men, non men nèg yo fèk kare fè ti konplo kriye, pale anpil sesi sela. M lakay mwen depi lè m di m pa fè live, m ap gade nou. M ap swiv kòmantè tout moun k ap pale anpil, moun k ap joure. Hein? An an ap joure bagay sesi sela. Bon, si madan pè Jojo ta tounen avè l, m t ap kontan pase pè Jojo ap dòmi. Pè Jojo ap dòmi kwense, on nèg ki tonbe n chèn. Si madan pè Jojo ta tounen avè l, m t ap kontan. Si madan pè jojo ta tounen avèl m tap kontan paske pè jojo ap domi kay manman ap pise pè jojo ap pise sou li men si madan pè jojo ta tounen avèl m tap kontan m tap fè gwo fèt paske yon nèg yon nèg dil gen menchèn kounya l pa nan menchèn nan ankò pou l ap mal domi ap domi a manman ap vire boundal lap kole boundal ak oubyen a mounda manman li antouka si pè jojo ta tounen lakay li m tap kontan m tap bat bravo pou chantal e tounen a mariw pa gen anyen deyò a e sa sa sa pou sa pou chantal ta fè fè di e fè didye a Fè ti djab a pè jojo de moun nan epi tout bagay fini. Pè jojo tounen lakay ou vin relax ou. Ou konn sa m di w si pè jojo ta tounen nan mention li pou l ap fè live li l ap relax li. E antouka m ta byen kontan pou pè jojo men misye tounen lakay li ba misye a chantal tout bagay fèt. E chantal pran denon nan ba pè jojo mwen pou nèg a tounen lakay li vin relax li menm. Lavi a pa konplike vre mesye e pa konsa li ye. Klè Lavi a pa konplike. Pè Jojo tounen m tap kontan pou Pè Jojo. Misye kite mansion li. Misye pa nan mansion li podyab li paka fè dyòlè li paka fè video anndan kay. Ou wè depi lè Pè Jojo deyò a la li pa janm montre w men mansion mwen. E gade men mansion mwen wi. E men kote map dòmi wi ti kaka. On ka on milyon dola m gen la wi. On ka on milyon dola m gen nan menm la wi TB. On ti kaka w ye wi. On ka on milyon dola k la wi m gen nan menm. M gon kadilak. M gon kay 100 mil dola. M gon kadilak nan menm lan eske w gen sa. Antouka e jan m sot ba jan m sot ba te rele w nan telefòn nou pat janm e m pa tande byen m pa gen lajan m sot ba non e m pa gen lajan m sot ba e yo yo bon mwen pandan m te lakay mwen. Mwen yo voye m video misye banm kote misye ap pale de Shabba. Mwen m pa gen laj Janm Sotba non. Janm Sotba gen foli atis, misye gen foli soumoun. Men apre sa son nèg ki gen foli, ki gen foli atis nan granmoun. Mwen menm m pa gen laj Janm Sotba non. Son nèg gen foli gran atis. M wè misye ap poste m te rele l. O m di m lakay mwen m tande konsè. Ki konsè ou te banm la frè? M tande, m tande nou. M pa tande nou mesye. M pa tande sa nap di. Si blogè pa koupe l voye gen yon kote non m wè l. Men mesye m pa konnen nou. M pa konn Janm Sotba.

Sin pa veye janm sot ba la Li pral soti mizik li tal la tout video la na tande koze antouka male se Jimmy danje mpap rete randevou a pita epita pita li male e sin pa veye janm sot ba la Li pral soti mizik wi Li pral fè video soti tout bagay bon lekol lage tout kounya tiktok fè nèg atis e e Instagram fè nèg atis kounya tout moun atis. Tout moun atis kounya wè nèg a monte lap joure pale anpil fè kaka yo pa konn konn sam diw m tande m tande polis aretem m tande m dat m tout bagay konn sam diw nèg yo ap kreye bagay m tande koze tenis m tande bagay antouka men janm sot la m pa konn misye m pa konn misye kòm kòm wè misye dil pa gen ak jimi danje mwen m pa konn misye tou mwen m pa konn misye. M pa konn misye mwen menm m pa konn misye n ap gade chak antouka shabba m pa gen fanm m pa gen fanm kokoy tchèmay ok shabba m pa gen fanm kokoy tchèmay menm jan a madanm ou claudia ok shabba ou mèt poze m tande shabba ap rele madanm mwen l ap voye flè pou madanm mwen o l ap peye tikè pou madanm mwen pou madanm mwen vin pale de djimi danje shabba ou genlè panse madanm mwen sòt menm jan a claudia shabba ou genlè panse madanm mwen sòt menm jan a claudia shabba. E Claudia moun sòt ki pou ta pou menm jan avè w. Ou genlè panse madanm mwen sòt menm jan ak Claudia. M tande w ap rele, w ap achte tikè pou madanm mwen vin fè entèvyou avè w. Ki, ki, kiyès ou ye? Nan ki radyo w genyen? Shabba se ou menm, ou pa gen chans nan fanm. Jeff pran Claudia, epi yo bat ou dèyè l wi Shabba. Shabba! Ou se grenn nèg nan relasyon moun, ou pa ta byen foure djòl ou ladan l non Shabba. Shabba, yo pran fanm ou, yo bat ou. Ok Shabba, Jeff pran fanm ou? Jeff pran fanm nan epi l bat ou deyèl. Sa vle di ou se nèg ki chaje pwoblèm wap pale anpil Shabba. Shabba ou se nèg ki pa gen chans nan fanm. Shabba mwen ou menm m fè masisi, m plase avèk yon gason. Antouka banm kite dosye banm kite dosye sa pou weekend nan. Antouka guys we love you m renmen nou anpil se te Jimmy Danger Rockstar peyi a. Antouka pa moute l pa desann li Jimmy Danger. It's back a Rockstar peyi a Nou tounen pi rèd nan mounda nou Mete granmoun sou nou E manman pitit mare vant Ap gen koze is Hein Shabba e nèg ki pi sou moun wi Hein Djaf pran Claudia nan menw Li bat ou Claudia bat ou Hehehehehehe Ou pi sou moun Antouka e konsa l ye m ale ti mesye Pa lagan e non M poko sou sa ok mesye. Pa koupe pa lagan M poko sou sa. M renmen nou anpil m ale. Jimmy Danger Oh wi m pa ka tounen lakay mwen m pa lakay mwen Anben m nan tou langèt manman nou Yeah e la m ye kounya la Nèg yo tap ranse bagay Yo mete Jimmy deyò Anben kote m ye kounya la M nan tou langèt manman nou Bann langèt manman nou Bann chawony Chita la pale kaka ouvè dyol nou pale kaka Oh yo mete Jimmy Danger deyò Jimmy Danger ap dòmi nan machin Jimmy Danger sezi Ala m renmen m Jimmy Danger m ta dòmi nan machin Antouka m tounen. Nap di mèsi a tout fanatik Bato TV yo ki te pran ti tan ou pou te gade ti video sa a, nap wè ankò pou yon lòt bèl ti video si papa Bondye prete n lavi pa neglije pataje video yo like epi abone tchaww tchaww a la pwochèn baww.